Salut et bienvenue sou channel ou m Prod Zlap. Nan mond lan chaje ak moniman ki vrèman gen anpil valè e yo menm konsidere yo kòm mèvèy nan mond lan, swa pou jan yo bèl, pou istwa yo ou ankò pou richès kiltirèl yo, Moniman sa yo vrèman parèt ekstraòdinè. Gen nan yo ki egziste depi plizyè ane ki vrèman gen anpil tan e genyen tou ki pa vrèman ansyen ki trè nouvo. Pou dènye ane yo la, lis sèt mèvèy nan monn lan te vin modifye akoz ke te gen twòp li ansyen nan lis lan, yo te deside modifye l yon fason yo te kapab antre sa k nouvo yo ladan l pou yo te kapab fè lis lan pi bèl. Donk si tout fwa ou ta renmen dekouvri ansanm avè m sèt mèvèy aktyèl nan monn lan, ret gade videyo a jiskalafen pou ka konn tout bagay. Pa ezite bay video sa yon like si w apresye ide a, e abòne avèk channel la si w poko fè sa e aktive ti klòch la yon fason pou w pa rate okenn video sou channel lan paske lè w fè sa YouTube ap toujou avize w chak fwa yon video poste sou channel la. Apre video sa mwen ankouraje w al dekouvri yon channel YouTube ki rele EEP Power ki se yon channel ki vrèman fè anpil bèl video sou fonksyon kache ki egziste nan telefòn yo e ki aprann ou enstale plizyè aparèy pou kont ou lakay ou. Map kite link channel li an pou nou nan premye kòmantè a. Poun ka pase al dekouvri'l e m'garanti nou nou pap regrèt. 7 mèvèy aktyèl ki egziste nan mond lan tout bon vre, enstale w byen pou al dekouvri yo ansanm avèm. Nimewo 7, Le Taj Mahal Se yon palè ki sitiye tou prè vil Agra nan peyi End, li se edifis ki pi enfliyan nan tout achitekti Endo-Islamik lan. Li te kreye sou rèy yon anperè ki te rele Mogol Shah Jahan ki te vle kreye yon bèl palè konsa an memwa de madanm li ki te mouri. Li gen yon stil ki vrèman konplèks e bote li an vrèman inik nan fason li ye a. Li reprezante anpil bagay pou moun ki nan vil Taj Mahal yo e tou li reprezante yon gran siy de lanmou etènèl. Aktyèlman, nan lis lan, li klase kòm setyèm mèvèy nan mond lan. Nimewo 6, Le Colisée de Rome. An Wòm, nan peyi Itali, gen yon manyifik moniman ki rete la e ki fè fyète tout moun zòn nan. Se te yon gran lye de divèsman ki te ka akeyi anviwon 50 mil moun sou Anpi women an. Anpil bèl bagay tankou konba gladyatò yo, masak bèt sovaj, pyès teyat, eksetera, te konn fèt nan sal sa a. Malgre anpil tranbleman de tè ki kraze yon bon pati ladan l,

Si tout fwa yon moun ta renmen aprann plis de divinite sa, mwen mete yon link nan deskripsyon video an kap pèmèt ou fè sa. Site Chichen Itza sa a, se yon tanp ki vrèman ekstraòdinè avèk bèl fòm piramid li an ki posede 365 mach pou yon moun ta rive nan somè li. Li se yonn nan lye ki vrèman gen anpil valè nan peyi Meksik e reprezante kòm senkyèm mèvèy nan mond lan. Nimewo 4, Le Machu Picchu. Li sitiye a 2438 mèt daltitid sou tèt yon montay ki chaje avèk brim ladan l. Li sitiye egzakteman ant Les Andes e forè Amazoni an, nan yon ti site Enka yo ki rele Machu Picchu, nan peyi Pewou. Jiska no jou, istoryen yo toujou ap poze kesyon sou vrè orijin vilaj sa a, ki bati sèlman an wòch sou tèt yon montay e ladan l toujou gen de bagay majik e misterye ki toujou parèt trè biza pou anpil moun. Aktyèlman, yo klase li kòm katriyèm mèvèy nan mond lan pou fason enkwayab li. Nimewo 3, La Statue du Christ Rédempteur Li domine tout vil Rio de Janeiro a nan peyi Brezil, stati sa a pote non Kris Redanmtè e li se yon veritab anblèm pou Brezil. Li mezire 38 mèt de wotè e li peze jiska 1.145 ton e lè yon moun kanpe devan l, w ap kwè w parèt vrèman trè piti. Kontrèman avèk lòt moniman yo, Kris Redanmtè a pa vrèman ansyen pati sa a, paske se an 1931 ke yo te inogire li apre plis pase 9 ane ke yo te fè ap konstwi li. Aktyèlman la, li se yonn nan moniman ki pi popilè nan mond lan e yo klase li kòm twazyèm mèvèy nan mond lan. Nimewo 2, La Cité Perdue de Petra Nan peyi Jòdani, sit akeyolojik sa a se youn nan lye moun vizite plis nan Mwayen Oryan. Li egziste depi 300 zan avan Jezi Kris e se te yon pèp arab ki te pote non lè Nabateyen ki te ap viv ladan l e ki te fòme moniman majik sa a. Jan ke nap gade l la a, se sou yon wòch ke moun yo pran tan yo trase bèl chema sa a ki vrèman parèt ekstraòdinè. Donk yo itilize materyèl ki fèt pou sa, pou yo kapab trase l sou wòch lan san ke yo pat janm fè okenn grav erè vrèman. E jounen jodi an, bèl chema sa a reprezante kòm dezyèm mèvèy nan mond lan. Nimewo 1, La Grande Muraille de Chine. Nan peyi Lachin ki se peyi ki gen plis moun nan mond lan, gen yon gran mi ke yo te konstwi pou pwoteje peyi an pou evite yon envazyon de etranje nan pati nò a. Pèmèt mwen repete chif sa a menm si li ka deranje zorèy kèk moun, se yon mi ki pran anviwon 2000 an pou yo te kapab fin konstwi li nòmal. E pou kantite de moun ki travay ladan l lan, chif lan vrèman ekstraòdinè, li evalye ant yon kantite de 30 mil jiskavèk 1 milyon 200 mil moun ki pase kòm travayè, Pou te kapab rann mi sa a posib, li konstwi konplètman an wòch e li fèt sou yon longè de 6,700 kilomèt. Aktyèlman, yo klase li kòm pi gwo mèvèy nan mond lan koz li se youn nan travay ekstraòdinè e youn nan travay ke yo klase kòm youn nan pi gwo travay ke èt imen fè deja nan mond lan. Mwen kwè ke nou sot dekouvri ansanm avè m 7 pi gwo mèvèy nan mond lan ki te vrèman parèt enkwayab. On gran mèsi a ou menm ki rive nan fen videyo an konn ke ou trè spesyal pou chanèl lan e pou mwen menm se te yon gran plezi pou m te kapab pote videyo sa babay tout moun m ale n ap tande m ankò nan yon lòt videyo sou menm chanèl sa ki se ou.